Medam mesye nou kontan retounen avèk ou sou chanèl sa pou nou kapab kontinye pale. Anpil moun genyen yon ansanm de kesyon ke yo souvan ap poze eske lòm vrèman kreye pou domine sou la fam oubyen pou domine sou lòt moun parèy yo? Eske lòm Li siperyè a la fam? Eske lòm li te kreye enkonplè e ke la fam vin konplete li? Adan avèk Èv eske yo te vrèman manje yon pòm? Si Bondye li se lanmou poukisa li kite mal ap rive, poukisa Bondye pat anpeche ke Adan avèk Èv te peche? Otan de kestyon ke anpil moun ap poze tèt yo ki dèfwa kreye konfizyon pou yo paske yo paka konprann. yo pa konprann lèzekritu. Yo kapab li labib men Bondye bezwen revele l ansanm avèk ou pou w kapab konprann sa ki ap di nan pawòl li. Alò pou w rive konprann kestyon sa yo, pou w kapab gen vrè repons yo, ebyen ou bezwen konprann kreyasyon an. Nou bezwen sitou lè 3 premyè chapit di liv de la jenèz, si ou pa byen konprann 3 premye chapit nan liv jenèz lan, ebyen l ap difisil pou w konprann tout la bib lap difisil pou konprann seri de kesyon sa yo e pwoblèm ke mond lan lap travèse yo lap difisil pou nou vrèman jwenn solisyon la verite li la men se si Bondye revele l avèk ou pou kapab konprann rete konekte avèk chanèl sa, nap mande w abòne, nap mande w pou w pataje li ansanm avèk lòt moun, ou kapab fè kòmantè e bay like avèk nou e konsa anpil lòt moun ka benefisye. Nan seri ke nou pral prezante yo, nou pral ede w konprann 3 premye chapit sa yo e ki pral Ede w pou w konprann rès Bib lan bokou pi fasil. Premye bagay n ap gade se anndan kreyasyon an. Men, ban m di w yon bagay avan ke nou kòmanse gade anndan Jenèz lan pou w kapab konprann sa k pral pase. Ann di Yon moun ap travay nan yon enstitisyon oubyen anndan yon gouvènman oubyen menm yon timoun lakay papa li e ki fè dezòd. Yon moun nan yon gouvènman oubyen nan yon enstitisyon li vòlè, li fè move bagay anndan gouvènman an pandan ke l t ap byen fonksyone e yo voye l ale malonètman. Kisa w panse de moun sa a lòske yo voye l ale malonètman paske l t ap fè move bagay? Èske lè l rive deyò a, lè l rankontre avèk lòt moun, Eske nou panse lap bay bon temwanyaj de gouvènman an oubyen de enstitisyon sa a ke l tap travay ladan l nan? Eske nou panse lap pale byen de enstitisyon an? Eske nou panse lap konsyan ke li menm li te fè yon bagay ki mal, se paske l fè sa ki mal ki fè yo voye l ale? Alò m ta renmen ou reflechi sou kestyon sa a pandan ke nou pral avanse pou ou ka konprann sa ki pral pase anndan kreyasyon an, tout twoub ki pral genyen. Avan nou gade premye travay ki pral fèt nan kreyasyon an, genyen yon evenman ki presede kreyasyon an e ke nou vle atire atansyon w sou li, paske n ap genyen pou nou vini avèk li Pou ou kapab konprann pi byen sa k ap pase. Alò, avan ke kreyasyon an li te fèt, te genyen yon anj ki se Lisifè, ki se anj de limyè, li te devan twòn Bondye, li se te youn ki t ap sèvi nan Wayòm Bondye a. E ògèy te monte nan tèt li e li deside. pou ke li monte twòn pa li e pou l te ale nan yon nivo ki siperyè avèk Bondye pou li resevwa lwanj. Nou kapab li sa nan Ezayi chapit 14, si nou kòmanse nan vèsè 12, nou pral wè sa. Alò, se vre pandan Ezayi ap pale de. Evenman an, li fè referans avèk Babilòn, e nou konnen lè y ap pale de Babilòn, yo prezante Babilòn kòm la grande prostituée. Se li menm ki ap kòwonpi, yo montre l kòm youn ki ap kòwonpi tout latè. Alò, se imaj sa ke Ezayi li itilize pou l montre evenman sa a ki te pase lòske Lisifè li te deside pou l monte twòn ni pou l al resevwa onè ak lwanj e ke Bondye presipite li, Bondye te jete l dan lafòs, Bondye jete l nan espas Sa a, kote ke kreyasyon an ta pral genyen pou l pran plas. Lòt pasaj, gen plizyè lòt pasaj ki pale de li, e menm jan tou Ezekyèl li mansyone Men Ezekyèl li menm l ap refere a Jerizalèm, Jerizalèm tou ki te an dezobeyisans, men Jerizalèm te gen yon bote. Alò l ap montre kòman bote Jerizalèm te gran e Kòman li te kwè nan tèt li paske li te gen de dekò, li te gen anpil bijou, anpil bagay de valè sou li e akoz de tout sa yo, li te deside pou l vire do bay Bondye paske li te kwè nan tèt li, li te kwè nan bote li. Alò, An atandan nou ba ou 2 referans sa yo nan Ezayi 14, kòmanse nan vèsè 12 la, men w ka li tout chapit lan, epi Ezekyèl 16, ou kapab li l, e ou pral wè kòman e. li konpare avèk sa ki se lisifè. Men nou pral gen dot vèsè pi devan pou kapab konprann. Alò, ki sa ki pase? Piske lisifè li ekspedye, li presipite, li vini nan espas sa. Nou te di w tankou si yon moun t ap travay nan yon gouvènman, nan yon antrepriz, si yon timoun sove kite kay papa li, kèlkeswa kote sa te bon, kèlkeswa gouvènman an te yon bon gouvènman, kèlkeswa antrepriz la t ap byen mache, Kèlkeswa papa timoun sa a te yon bon timoun, men piske se paske l ap mal fonksyone ke yo mete l deyò, ebyen lè l rive, li p ap pale de fot li an, li p ap pale de sa l te fè ki mal la, men l ap montre ke kote l soti a pa bon. L ap montre tout move bagay, l ap pale mal de kote l soti a. E Imedyatman sa pral kreye konfizyon. Ann di yon moun ki te konn ap gade yon antrepriz, ki te genyen de bon ide de antrepriz la, ki te genyen yon konsepsyon pozitif de yon gouvènman, ki te wè gouvènman ap byen mache, epi yon moun ki anndan, ki soti anndan gouvènman, ki vini l ap ba w de pawòl, sa vle di ou vin Imedyatman nan yon konfizyon. Ou pral gen yon konfizyon, se paske ou te kwè yon bagay e kounye a ou vin jwenn yon moun ki sanse soti nan sous lan e k ap ba w de pawòl. Ou pa pral rann ou kont ke moun sa a se paske l ap mal fonksyone, se paske l vòlè, se paske l ap fè manti, se paske l ap fè tout sa ki mal ki fè ke yo metel deyò li paka retounen ankò kounya la lap bay manti ou pap al konprann sa ebyen wap gen konfizyon edi saw te kwè kounya ou vin ahh ou vin nan dout ou gen tout bagay alò loske espas sa a, Bondye desann, li di nan vèsè premye Jenèz lan, li di, Okòmansman, Dye kreya lèsye e latè. Men lè n ap li li, n ap wè, li di, Latè etèt enfòm e vid, e avè dè tenèb a la sifas de labim, E lespri de Dye se mouve odesu dè zo. Alò, sa nou kapab konprann, apre presipitasyon an, Bondye desann. Lespri l ap pase anlè nan espas lan, men nou wè espas la li pa gen fòm, li vid. Alò, jan yo eksplike l lan, nan ebre an, nan grèk lan, se vle di se konfizyon, se kawo. Se yon amalgam, paske kounye a pa genyen yon anyen ki òdone, se dezòd, se yon kote pa genyen, pa genyen vi, pa genyen estrikti. Paske lòske a... Lòske Satan tonbe nan espas la, ebyen, tenèb, nou wè, yo di tenèb te kouvri l. Nou pral wè pi devan ke tenèb la pa sèlman siyifi fènwa, men tenèb lan, li siyifi dezòd, li siyifi kawo, li siyifi tout sa ki mal. Nou pral gade sa pou nou wè men nou wè Bondye li pral di nan vèsè 3 a Dye di ke la limi Dye vi alò nan nan vèsè 3 a Dye di ke la limyè swa e la limyè fut premye bagay ke Bondye pral di, ebyen se pou limyè parèt. Sa k fè gen kawo, sa k fè gen konfizyon, sa k fè gen tout pwoblèm sa, se paske pa genyen limyè. Si genyen mansonj, Si la verite li kache, ebyen ou vin genyen yon pakèt pawòl, kounye a ou vin nan yon konfizyon, ou vin ou pa klè, ou pa konnen egzakteman kisa pou kwè, kisa pou pa kwè. Alò te gen yon konfizyon e Bondye nan premye bagay ke l pral di, paske youn nan bagay pou nou pa, pou nou byen konprann, lòske l di, Que la lumière soit, li pako ap pale de solèy, li poko ap pale de solèy, solèy la se pral yon eleman. Se pral yon eleman e solèy la li pral parèt jiske dan le katriyèm jou nou pral wè sa pi devan solèy la pral parèt lè l ap pale de ke limyè swa se etabli l ap etabli prensip yo L ap etabli prensip yo. L ap etabli laverite. Alò, espas la te fè nwa, li mete klarte, li mete klarte, men, lè l pale de limyè lan la, se pa sèlman annik yon limyè parèt epi se tou. Men se tout, se, se, se, se e laverite ki pral retabli, ki pral pran plas li. La verite pral pran plas li. Youn nan bagay ke nou bezwen klè tou, Bondye, se pa pandan kreyasyon an ke Bondye pral egziste, ke Bondye pral la. Espas la tou, kote ke kreyasyon an pral etabli an, se pa lè a tou espas sa a li pral Kreye. E nou, n ap gade l nan vèsè yo, n ap wè li klèman di sa, paske tout sa yo te, yo te la. Te vin genyen yon dezòd, pa t genyen lavi tou ki t ap manifeste. Te gen amalgam nan, men tè a, Te la, dlo melanje, espas, espas ki ta pou syèl, li melanje, tout bagay melanje, konfizyon, anyen pa klè, se sa k fè l di pa gen fòm, nou pa kab wè anyen, se kòm kwa ou ta rantre yon kote, si w ale nan yon kote pou la premyè fwa e w rantre nan yon fènwa, konplèt fènwa, Ou pa gen anyen ke w ka dekri. Ou pa gen okenn fòm ke w pral wè paske ou anndan yon fènwa. Gen yon pwovèb ki di, la nwi les chats sont gris. Ebyen tout sa w wè se pral de bagay gri ou pa ka dekri anyen. Alò lòske Bondye te parèt se konfizyon sa ki gen anyen pa t klè e li premye bagay ke Bondye pral di ebyen se pou limyè parèt e puiske Li di e limyè a pou l parèt e limyè a parèt, Bondye wè ke limyè la li bon, ebyen li dezyèm bagay ke l pral di, ebyen li pral di se pou limyè a separe avèk fènwa, avèk tenèb. Nou pral eksplike pi byen limyè lan e Tenèb lan pi devan. Alò, li fè separasyon. Premye bagay lan, se fòk separasyon an fèt pou konfizyon an. Pou konfizyon an pou l sòti. Ou kab konnen egzakteman sa a se sa ke li ye, sa a se sa ke li ye. Genyen yon klasman ki fèt Men youn nan remak ke n ap di ou tou, se ke e separasyon an fèt men tenèb lan pa elimine. Tenèb lan pa elimine, tenèb lan toujou la, li egziste, limyè a li egziste, men yo an paralèl, pa genyen entèseksyon antre yo, nan espas, nan kote ke limyè la li ye, pa ka genyen tenèb. E kote tenèb la ye an, limyè lan pa la. Limyè lan li kapab pouse tenèb la. Chak fwa limyè lan l ap agrandi, ebyen l ap pouse tenèb lan. Limyè a ka pouse tenèb lan, li kapab pouse tenèb lan. Paske tenèb lan pa genyen pouvwa pou l chase limyè lan amwenske nou deside etenn limyè lan konplètman. Alò, Bondye li fè separasyon sa a e li pral rele Limyè lan jou, e li pral rele tenèb la nuit. Konsa, li pral genyen yon swa e yon maten. N ap remake nan chak fwa l ap pale de jou yo, li kòmanse pa yon swa e yon maten. Paske. Tenèb lan te la avan. Nou soti nan tenèb la pou nou ale nan limyè. E chak sa nou pral fè, chak bagay ke nou pral antreprann, nou souvan soti nan fènwa pou nou ale nan limyè. nou pat ko konbnen ebyen se lè nou kòmanse jwenn limyè epi fè nwa a nap pouse fè nwa ke se an matyè de konesans ke se nan antrepriz yon inisyativ ke w pral pran menm lè w kòmanse wè ou panse avèk li ou poko wè klè tout bon. Se lòske ou kòmanse, ou ap chèche gen plis enfòmasyon, plis konesans, e ou ap pouse enkyetid, tout dout ke w te genyen yo, ki reprezante fè nwa, espas fè nwa yo, ou ap pouse yo. Nan etid sa ke n ap gade la a, ebyen ou gen anpil fè nwa, ou gen anpil dout, ou gen anpil bagay ke ou bezwen konnen. Plis ou kite limyè la rantre, ebyen se plis lap chase fènwa yo, sa vle di ou kòmanse toujou nan fènwa epi pou kapab vin wè klè. Si w kòmanse konstwi Ou byen wap envante moun ki tap fè envansyon, ki envante pa egzanp anpoul elektrik, òdinatè, telefòn, lè yo te kòmanse yo pat ko vrèman wè klè sa yo pral fè a, men yo kòmanse e ofiramezi fè nwa yo ale e plis limyè fèt epi yo vin wè sa ke yo pral fè a. Alos se yon model ke Bondye li trase pou nou, li ba nou egzanp lan depi nan komansman travay ke lap fè a, li ba nou egzanp la. Kelkeswa sa nou pral fè a, nou bezwen dabo wè limye a. Nou deside pou ke limye li rantre. Nou deside si m vle konnen bagay sa a, m deside pou ke limyè vini. E lòske m deside pou limyè a vini, ebyen kounye a m ap kòmanse separe verite avèk mansonj. pou ke mwen kapab avanse. Bondye rele limyè la jou e tenèb la nwi. Konsa pral genyen yon maten, yon swa, yon maten ki bay premye jou la. Nou panse ou ka. Ou sezi egzakteman sa ki pase a, e si ou konprann, si ou byen konprann pati sa ki se, ki etabli baz lan, ebyen m panse nou kapab avanse, nou prè pou nou avanse pou nou kapab wè Kòman kreyasyon an li menm l ap avanse? Sonje premye bagay ke nou bezwen fè, menm pou konprann sa ke n ap di la, ebyen se kreye anviwònman an. Se kòmsi ou pral konstwi yon mezon, ou pa annik rive sou tout ranblè yo, e pou kòmanse mete siman, mete sab, mete poto, mete blòk epi w ap konstwi. Avan moun konstwi sou yon espas, yo debleye espas la. Yo retire tout fatra, tout tè ki pa bon an pou yo kab jwenn tè ki solid lan. E sou tè ki solid lan, ebyen ou kapab konstwi. Menm jan an, Loske w pral rankontre avèk Bondye, ebyen ou bezwen depouye w, retire tout vye panse, retire tout bagay ki te negatif pou netwaye kè w e pou kite ke Lespri Bondye li menm, kounye a li kapab gide w e fè w wè klè kote ki te genyen fè nwa. Nou ap mande w si w pat ko abòne avèk chanèl sa pou w abòne, pou w bay like, fè kòmantè e sitou pataje l avèk lòt moun pou ke yo menm tou yo kapab benefisye Yo menm tou yo kapab konprann plis nan seri de kestyon ke yo souvan genyen ki pa vreman janm konn gen yon repons.